Anb ka pete ki chwazi chimen sa pa patriyòt ayisyen. Yo se kriminèl menm jan ak gang yo k ap konplote avèk yo. M sezi. E genyen mesye ka pete yo ki reyini wi e kote ke nèg yo deside pou yo voye ale Alix Didier Fils-Aimé. Poukisa? Gen plizyè rezon, e youn nan rezon fondamantal nèg yo evoke, se paske jisteman nèg yo estime ke Alix pa respekte yo kòm chèf. M pa rantre nan bagay sa. Ou konn poukisa? Se paske M tap poze kestyon sa depi kelke tan n sonje sa. Ki kote Alix soti pou l vini la? Se paske ekip nèg ki nan leta a yo gen yon konpòteman restavèk sousou e se sa ki mete nou la. M estime nèg yo sanwont anpil kòm antre giyimè ayisyen. Emisyon m yo la wi. Gen bagay gen moun k ap tante di jodi a men mwen m te di yo e ekstrè yo la n sonje. Gen plizyè bagay Alix fè men pami yo depi lè chaje dafè ameriken an kanadyen an te deside pou ekri ekri Fritz Alphonse Jean pou di misye pinga touche Alix pa touche gouvènman an si l vle rete trankil etc. M te di ke si nèg yo te moun depi lè sa yo te dwe degaje yon majorite revoke Alix dan limedya pou yo bay le ton kòm etan se yo menm ki se responsab paske se yo te nome yo ka revoke moun ki nome ya ka revoke men yo pat fèl paske son dal sousou yo tout ap chèche enterè pèsonèl yo pa ganyen pou ak ayiti e ben nèg yo a kelke jou fè manda yo yo estime alix ap pran dimansyon ki depase yo pwiske kounye a yo vin pa ka gen kontwòl alix la Alix ap tante kreye yon popilarite, kounya moun pral fè manifestasyon devan vila dakèy pou Alix, nèg yo estime son enpètinans, e sa ki pa jwe an favè yo se paske gen 3 ladan yo, non yo site deja nan move zafè, Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles. Sa di nèg sa yo nè yo site nan move zafè. Le fè ke nèg sa yo gen ti problem nè yo site nan move zafè, yon ti kras renka, renka, renka, renka. Ebe eh koute, mentenan, nèg yo estime fòk yo jete Alix avan yo ale, paske si yo pa jete Alix, yo pap kage kontrol pou vwa kap vini an. Poukisa yo bezwen gen kontwòl pouvwa? Pa bliye nèg yo gen dosye ou pa klè. Sa di kèlkeswa pouvwa t vin la gen posibilite pou nèg yo pran prizon pou yo arete yo. Tande! Sa di kèlkeswa pouvwa t vin la gen posibilite pou nèg sa yo yo ale dwat nan prizon. pou vòlò, pou non asistans ak moun ki an danje, koripsyon, pa bliye dosye ULCC a toujou pandan, sa vle di anpil bagay ka reveye. Se sa k fè pouvwa an Ayiti pa janm genyen yon ekip ki vini pou vin chanje sa, ekip ki vini an li vin fè kontinite Koripsyon t ap fèt deja, yo vin pwoteje. Dayè, remake sa nèg yo fè avan yo ale. Yo sòti yon de, yo pran yon dekrè pou kapab pwoteje dèyè yo apre yo fin vòlò peyi a. Eske nou konprann? Kounye a, ki sa k pase? Lè m te wè lapolis mobilize bagay, m te di, ey, ti pwoblèm gen nan dosye sa, se paske, an, pa gon chèf gang ki atake. M wè l sanble yon operasyon politik. E de fèt, se yon operasyon politik. Paske pa gen okenn chèf gang ki atake. Kounye a, ki sa k pase? Vin genyen Alix ki kanpe dan paske l genyen Ameriken nan do l. Li genyen Kanada nan do l. Kounye a, misye vin pa respekte pèsòn ki nan KPT a. KPT a ki estime ke son enpètinans, nèg yo deside kounye a pou yo reyini, genyen 3 lan nèg yo, 5 ki deside pou yo siyen, pou yo chavire Alix. Kounye a lè yo chita pou yo siyen, fòk yo ta voye l bay sekretè jeneral palè nasyonal, pou voye l bay direktè jeneral près nasyonal ki se Ronald Saint Jean, pou kapab pibliye eben arete sa a ki revoke Alix epi nome yon lòt premye minis. Pa egzanp, kiyès nèg yo anvizaje pou ranplase Alix? Se minis finans lan. Kòman misye rele ankò? Eee Alfred Metellus. e pa sa se misye m kwè ki minis finans e ben se misye ki ta dwe vin ranplase Alix an atandan an atandan men eske Alix ko revoke eske yo ka revoke Alix wi yo kapab men eske yo pare pou subi presyon ke yo komanse ap jwenn yo la pèsòn pa konnen kounye a ki sak pase Thierry Eltelus. Eske ou pou nèg yo revoke Alix? Non. Paske lè m te di yo fè l la pase deja. Kounye a se mouvman san wont y ap fè, y ap tante fè wont sèvi kòlè. Se wont y ap fè sèvi kòlè. Paske lè pou yo te chavire Alix la, li pase deja. Yo kite Alix vin pran twòp, Alix vin parèt twò frekan sou nèg yo kounye a. Kounye a, èske nèg yo pran dispozisyon pou yo goumen avèk Etazini, pou yo goumen avèk Kanada? Eben la son lòt detay. Paske, ki sa, yè m tap di n sa. Paske ekoute, si 5 konseye, e se sa ki di nan dekrè ki mete nèg yo la,

se reyini valableman avèk la prezans an son sen dè de tyè de sè manb. Pa bliye konsèy la genyen sèt manb aktif, sa vle di sèt manb votan e l gen de ki se de konseye. Tande! Sa vle di ke, ki sa atikle 15 lan di? Atikle 15 pwen 1 li di ke, le konsèy prezidansyèl de tranzisyon deside valableman si o mwen 5 de sè manb votan son prezan. Tout fwa, tout fwa, yo di si o mwen, sa ta di pou pi piti 5. Donk depi 5 manb vote, desizyon ap pase. Paske pa konfond o plis e o mwen. Sa di pwiske yo di o mwen 5 manb ki donk pou pi piti. 5. Donk ki sa atik 16 lan di? Li di ke le konsey prezidansyel de tranzisyon se reyini au mwen 3 fwa par semèn, se ke yo pa fè. Il se reyini egalman an seyans spesyal sur demand formèl e motive au mwen 2 manbre du konsèy. Sa di on manb, au mwen on manb kapab deside, e ben mesye fò nou reyini pou n diskite sou sa kap pase nan peyi a. Ki donk, si nèg yo genyen au mwen 5 e konseye ki dakò pou voye Alix ale, lojikman yo kapab voye l ale. Kounya m tande ke yo te pran desizyon an, men genyen direktè jeneral près nasyonal la tap fè mawonaj ki pat vle vini, sa te rive deja, kòm kwa pou pa ta siyen. Bon, lojikman, direktè jeneral la nèk yo ka revoke l tou menm jan a Fils-Aimé. Paske se yon direktè jeneral li ye. Se yo t genyen jisteman sa pou yo kapab nome epi revoke direktè jeneral yo. Ok. Koman sa pral fini? Bon, pèsòn pa konnen paske premyèman, ki sa Etazini di li menm? Bon kote pa l. Tande. Se pa ti dezòd ki gen nan peyi a la non la sosyete. Ekoute, Etazini li gen pozisyon l sou dosye a. Kanada gen pozisyon l sou dosye a. E lè w gade pozisyon ni Kanada, ni Etazini, ou wè ke pozisyon sa li ale dwat an favè Alix Didier Fils-Aimé. e gen menas ki fèt ki ale alankont kiyès eben mesye kapete yo. E jan mwen te di l puiske son mouvman ki parèt otman politik nèg yo yo di ke sa ve di si nèg yo anpeche gouvènman an fonksyone, nèg yo ap kreye enstabilite, yo di nèg yo se yon menas pou la sekirite piblik, gen konsekans ki pare pou yo. Ayiti, m te pale avè ou nan kòmansman, fwa yo klè sou peyi a pou n konn sa n ap fè ak Ayiti, donk klè, vin dwat, dwat pou yo vini.